Moun ki renmen w lan ou pa bezwen fè anyen pou li lanmou an ap vini otomatik sa vle di depi ke yon moun pa gen santiman pou ou tè te fè tout sa w te fè w tè tal kay tout pi gwo ougan pi gwo masonlòj ki te ka genyen anyen pap ka mache sa ka mache pou jodi a demen men sa pa ka dire plis ke semèn. Wap gade dam sa ki genyen mari li mpa konnen koman sa ap mache pou li, li leve lal kay yon ougan poul mare nèg la pou nèg la rete pou li sèlman poul genyen nèg li pou nèg li wè nan li menm sèlman dam nan sòti kay ouganl avèk pakèt fèy li ta sanble ke li pran chemizèt nèg la. pou l mete pakèt fèy sa yo. Eske yon moun ou bezwen al ka oungan, keseswa yon fi keseswa yon gason, jis pou moun sa kapab rete ansanm avè w? W ap gade fi a, li vrèman kontan paske oungan, li santi ke oungan an ba l yon bon travay. Ok ougan bal parfum li bali vye bagay vye fèy sa yo donk poul vin mare maril pwòp maril donk si nèg la patap ka avèw li patap bezwen vin dòmi lakay ou konsa la pou nou ansanm ok misye li menm li dòmi trè di tou pou yon fi ap fè tout aksyon sa anndan lakay ou. Flite Pafen, Donk ou pa janm reveye? Lè misye vin reveye sant pafen an bat misye twòp, lè l misye pantan, misye mande fi a kisa w flite anba nen m konsa ki fè m reveye a? Ya m pran sant on pafen la, poukisa w ap flite pafen sa pandan m ap se pandan m ap dòmi an, si w p ap sòti poukisa w oblije flite pafen an? Se lè dam nan fè l konnen ke dam nan ap fè misye dous, Dam nan dil konsa son vye sant li pran nan kay lan donk li pat vle pou san poul pou te pran m pat vle pou pran sant sa tou donk m jis flite yon ti parfum pou movèz odè a kapab ale misye chita misye di non m pa renmen sa w fè a ditou si map dòmi pouki se pandan map dòmi an la epi pou chwazi pou vin flite parfum an se konsa fi a ap di cheri m pat vle deranje w ou pa bezwen pran sa mal donk se pa anyen l ye se jis son yon sant ki la Mwen flite parfum an pou sant lan pa deranje w ok Fi a li menm lap maniganse afè l li konn sa lap regle Lap gade pou l wè si la eseye konvenk misye pou l wè si kou a a pase Paske avèk sa ke l vini an sachè l vini an sa ougan an ba li a nèg la pa okouran de li. Lè mesye a li lè patnè a li menm li pete koken, misye di non ou pat sipoze fèm sa, poukisa se pandan map dòmi ou vin la, ou vin flite pafen an. Depim maten m nan lari, mal travay, donk se kounya pou chwazi flite yon pafen pa wap dim ske se yon vye sant ou pran nan kay la. Epi fi a li menm ki konn sa lap fè lap danse, lap di ah m fè kou a kanmenm donk pa gen pwoblèm kou a pase kanmenm. Men, Bondye lavi a la. Lè misye pran sant Zorie a, vrèman vre, li pran sant parfum an ladan l, byen petèt ke se yon movè zodè fi a t ap kouri dèyè l. Cheri, si w ap kouri dèyè yon vye sant, ou te ka jis di m sa. Men ou reveye m avèk yon sant parfum, donk m pa renmen jès la ditou. Ok? M pa renmen jès la ditou. M te kapab di konsa se yon vye bagay ou vin ou vin sou mwen avè l la. Se konsa, fi a pou li, pou fi a, li panse ke kou a fin pase. Li panse kou a pase. Lè eleman an, misye di konsa pa gen pwoblèm, donk ou chwazi deranje m mwen menm bon ok m pap dòmi la, m pap dòmi nan kay la aswè a. Misye pran pantalon long li mete sou li. Se konsa, lè ke ou pral dòmi kay fi fòk ou toujou bat pou gen yon bout chòt anba pantalon. Ok. Misye pran chwazi pran misye pran pantalon l mete sou li, misye di a m pap dòmi la paske si w chwazi si w ka chwazi deranje m konsa m pap ka dòmi la. Misye di banm pran eksizem banm pran pas banm pran banm pran banm pran paspòm mpap sòti san paspò mwen donk mpap ka dòmi la paske mpap sòti nan lari a san pa san paspòm pa sou mwen fi a anpeche misye se kòmsi mta vle diw se Bondye kap travay se Bondye kap travay nan misye fi a anpeche misye leve matla a paske fi a li menm li konnen kisal fè kisal met anba matla a l anpeche misye leve matla a pou misye pa wè sal gen anba matla a. Fi a vreman ap domine. Poukisa misye vle leve matla sa. Donk pa gen pwoblem donk poukisa ki kote ou prale nan lè sa la ou pral pran ou pral nan pran paspò pou ki jis ki kote ou prale. Misye di sim gen paspò m anba ka anba matla a se ke m ka pranl pa vre. Donk kisak pase. Pou map domi ou chwazi flit yon pafen anba nenm. Donk ou reveye m ou banm tèt fè mal. Donk kounya m mete rad sou mwen m pral domi yon lot kote ou fem konnen ke Ou pa vle m pran paspò m pou m sòti pou m pran lari an. Fi a anpeche misye pran paspò a pou l pran lari an. O Bondye papa, fè misye pran paspò sa a non pètèt la tou wè, la tou wè kisa k gen anba kabann nan. Se konsa, fi a di enben ban m pran l pou ou, poukisa w pa vle ban m pran l pou ou. Lè misye fè yon bri nan tèt fi a, fi a deplase, misye pran paspò a, misye genlè sispèk bagay la anba matla a. ok lè misye gadel wè se yon chemizèt li epi avèk pakèt fèy sa yo humm guys moun nap renmen pran san nou pou nou konnen avèk kiyès nap renmen kiyès moun nap mete nan vi nou pa aksepte pran nenpòt moun met nan viw lè misye gade fèy yo misye di konsa kisa sa yo ye misye pran sant li pa konprann anyen. Misye rele madanm ni. Misye rele fi a pou l mande l pou l mande l eksplikasyon kisa sa yo ye. Lè manmzèl vini li frè li vrèman sezi. Manmzèl fè konnen se pa li menm ki mete pa se pa li ki mete yo l pa konn sa k mete l. Ok. Li di l pa konn kiyès ki mete bagay sa yo li menm mande nèg la kisa sa yo ye. Epi l di epi epi ou wè fanm ou wè fanm. Kounya ou tande sal di misye? Donk mwen se granmoun, mwen se granmoun nan kay la ou se granmoun, mwen menm kapab fè afèm m metel anndan kay la tou, poukisa m paka fèl? Lè misye di, enben kisa sa yo ye? Se pou sa w pat janm vle m al anba matla, kisa sa ye? Non ou pa